Kèt. Espri yo banm manti menn. Waw. Shit. Ha. Ou banm manti menn. Li te di la map jwenn li menn. Waw. Kèt. Sak pase konsa. Bon mwen tounen rele yo ankò. Paske lè w nan pwoblèm depi w anonse yo kanmenm y ap vini. Kyèt. Rele sou 23 mwen di kilè li ye wi mèt mwen gad ou voye m kòm misyonè wi mwen prale mwen di lajoune soyez sauveur comme le seigneur mwen di tanpetye rele sou.

Men e pa konsa m renmen non, m renmen lè m ap gad kadav atè epi dja pou m ap ri. Men yon grenn bagay, gade m, m ap pale avè w, yon grenn bagay blòdè m nan di m ke m renmen ki fè m pa pa vle fè w twòp mal, misye fè m konnen ke l renmen w. A tout m maltrete w wi. Mete nan eta sa, nou pa ta mete m nan pozisyon sa. Depi kilè nou rive la m poko janm manje. Jis tounen avè l. Paske si l pa, si l pa t renmen w ou t ap gentan.

Ebyen ok m pral m pral m pral m pral map mare w pou m ka al fè piwèt dlo a pou ou map mare je w. Ou mèt kitem konsa m pap sove w anko. Mph li pap bèl ou tro ou tro gen may. Vòlòy e bouzen pòtoprens. Se yon bèl ti fanm wi. Jan misye moutre m nan misye renmen l vre. Mtap fè mtap fout ou bal vre.

Non cheri m te konn sa bebe. Pandan se tan ke m te rele w, m te gentan di sè m non e m ap vini. Lè m rele matant, matant toujou li di w al achte yon bagay, ou pa janm antre. M manke w travèl. Ey matant ou te menm di kon sa yo kidnape w. M di humm matant, pawòl granmoun santi men e bouch granmoun santi pawòl li pa santi. Men se verite. Ou konprann? Ey nou te tonbe ap chache w kon sa, misye te vini ede m tou sa. M te santi. tout fòs mwen te ale depi.
Waww kèt Sam ta fè la banm rele bébé a m konn sa lap fè.
Chérie sa kap fèt. Ou jwenn li deja? Non non m poko jwenn li non chérie.
M panse evit ou te jwenn wi.
Ah chouchou poze poze fò kalme baby ou konnen m sonje w anpil wi. Ou sonje m nan sonje m nan kisa. M sonje w an anpil konn pale avè w tande Davin's wè mwen menm se wi ak non m gen antoulèka mwen di w sa deja lè w jwenn rit wa rele m ok bye. Ok chérie chérie.

Gade yon bèl tèt li gen.
Oh kyèt sal fè la. Kyèt mesye e kounya Dabens nan cho. Manzè fèmen apèl la wi. Li panse se Rit m te jwenn e sak fèm rele l. Kyèt. Bon Jezi Jewova oubyen Jezi oubyen Bondye m pa konnen. Eske map pèdi relasyon an oubyen map sòti vivan ladanl? Yon sèl bagay ase, m pral met grenn nan bouda m. Si t yon kout maji map fè map fon kout maji nenpòt jan sa ye poum jwenn Rit. Men Bondye, le jou m jwenn Rit, jou sa se dlo la voye nan bòbòt li oubyen vantilatè lap mete. Oubyen bon m deplase mwen. Ah sa yon pèp choz li ye.

Yow! Sa kap fèt menn? Sa w genyen menn? Sa w genyen? E zanmi m ou ye pa vre e patnè m ou ye menn? Fòk nou pale menn. Non monchè m te gentan di w sa wi frè m. M te gentan di w zanmi an mete de kote patnè m. Pale, di sa w gen pou di. Tande sa m ap di w.
Relasyon mwen menm a Lova prèske kraze menn. Sa sa gade m patnè m? Sa w ap di m la a? Lova di m si m pa jwenn Rit pou m mennen ba li. Pa rele l nan telefòn epa vin lakay li Bon l fèmen telefòn sou mwen Jere baz ou menn. Bon m di w non m kyèt Chak fwa w di m bagay sa w gate san m menn Bon m di w yon bagay Sa m te di w talè a m pa t di w konsa Rit pa lakay mwen menn M gen nouvèl Rit men Rit pa lakay mwen patnè m Sa w genyen toujou menn. Ebyen menn ede m pou m jwenn li Kijan m pral ede w la frè m? Banm di w baz, ou konnen zanmi m ou ye silvouplè menn. Banm jwenn ret menn.
Baz, m di w sa ankò menn. Pa gate san m avèk bagay zanmi sa menn. Ou pa zanmi m ankò menn. Ou stil pa zanmi m ankò menn. Pandansetan, m tap, m tap rantre lakay la menn. M pa menm rantre, m sòti, ou konnen m ap jere bagay yo. Lè m rive, m jwenn Chibad sove menn. Ho!
Chibad sove?

Yo pap bay menm. Ay ay ay shit. Woo. Che bon ti dans moun. Waww. Bon chans pou mwen, move chans pou yo, m kwaze matant lan. Ou repran matant lan ankò menn? Met lapat sou li bòdè. Ah non ou anfas mwen vre frem. Lap frizz la. Wè la ou anfas mwen vre menn. Ou repran matant lan anko ou di menn. Wi m pranl.
Ebyen de tout fason menn. Map met granmoun sou mwen map vin pran rit nan menw tande. Wap vin pranl nan menm?
Map vin pranl nan menw an granmoun. Epi ou te zanmim kounya w chwazi anfas mwen ou anfas mwen nèt. Non m pa anfas ou non menn. M pa dakò a tenten wap fè yo. Sa ou m pa ladan ou frè. A pa bay sosèl wap fè la menm non baz. Ok map tann ou. Map tann ou kap vin dèyè Ritna menm. Ok pa gen pwoblèm frè. Pa gen baz.
Kèt! Tibaz sove. E misye pran matant lan ankò menn. Kèt! Ou wè la misye anfas mwen vre. Ou wè la m nan san m nan san nèt. Bon m pran lari a pou m al chache kote Tibag ye. Epi. Poum esplikel tout bagay mwen menm poum poum bay. Shit men fuck. Misye fèmen telefòn nan. Kèt sam pral fè la kounya. Ok. Ou konn sa map fè. Map rive sou li. An granmoun m fè tèt li epi tou m rekipere rit. Ou konprann sam di w la. Pase bagay yo kòmanse pa bon nan menm la. M gentan konnen kote boy ye a lap jere matant lan nòmal. M pa fè tèt cho pou matant lan non. M ap fin rekipere Rit epi Dja. M ap m ap wè kisa m ka fè epi m jere tout bagay. Kòm djaz la la. Emidji, zantray mwen, patnè m, kolòn. Rest in peace brother. M pral rive sou ou la an granmoun. Epi m rekipere Rit m pote bay matant lan. Aprè sa ma lòt matant Matant Chibad la li menm ap jere tèt sa li menm. Banm fè ti banm banm kote m ka jwenn li si.

M pa t janm panse Dave te ka nan eta sa pou l nan kidnapin, pou l te nan gang tou.
Waww nan pran pòz bay zanmi sèvis bagay yo vin konplike nan menm la mwen santi map jwenn jwèt ti bebe e m ka mouri an kredi l pou anyen nèg la fèm kidnape mennaj li pou li m bal kèk Sa bon? Se fè m konnen m pa t gen dwa frape l. Ata yon bagay rive m pa menm konnen kijan se rete m rete m pa wè, lè ke m ap vin wè a, m pa menm wè moun nan m te kidnape a. Sa ineksplikab. Sa p ap pase konsa. Mizè gon bèl pèt bouda tou. Bon, m pral gad manzè an lè ap fout li kèk kalòt nan kò epi m pase l de kout bwa nan bouda l. M ap plimen l!

Gran papa m gen yon bagay mesye ki et pou letènite men mesye mache sou kès pa pile 14. Fòs m pa ta fòs m se m fon bagay mesye m flège je misye m pran m pran m pran m pran mennaj mwen men shit wè monche m santi m anfòm la m sot byen pase avèl la oh m fon plezi a vre men mennaj mwen sa pou m pèdi l sou m san kay pou ou m konn sa m ap fè fò m remèsye ginen yo wi. Ginen yo bon vre. Lè nou fè sa gran papa m te konyen an. Bizango. Ayayay. Nèg latibonit. Ti. E sa map fè la. Fò m degaje m ale la. Pase map jere sa pou m jere a la. Ok. Fò m retounen wè bebe ankò menm. Mesi m anfin. Yon pa de pa. Dyab la mache yon pa de pa. Sa ki prese yo mèt pran devan.

Sot desizyon ou pran ou serye de sa?
Koulè w vin la ou di m manke ou gen odas ou gen kè menn shit pito m chita konsa. Pa m pa ka viv non cheri. Epa m sot epa de rele m rele w m pa ka jwenn ou nan telefòn tout sa m fè oh bebe di m.

Shit men nou wè sa misye fè kèm. Bon kounya sa map fè kounya m tap rele nan telefòn m pat ka twouvel men kounya m jwenn li so li pa vle rete non e sam te fè a pat bon vre pou grenn bagay li di ke se ex mwen so m te gin m te regrèt li vwala ke m kòmanse ap regrèt li shit men m konn sa map fè wi m pral pale a Bertho m pral pale a Bertho zanmim nan depi m pale a se ma misye

Kèt! Sot manje lakay la la, m pral poul òp pran machin mwen la. M pral nan spò kounye a la. M pral met gwo nèg mwen sou mwen yon gwo bout bèt. Sanvi!